Bonjou pèp ayisyen kòman nou ye mwen menm se Secoeur Joseph transmigrasyon papa Jean Jacques Dessalines nan jodi an mwen pote yon mesaj pou ou yon bagay ke ou pa te konnen e yon bagay ou poko janm tande nan vi ou deja depim piti map tande maestro ale larivyè depim piti Map tande maestro Richie depim piti map tande Gazman koulè m poko janm tande nèg sa yo gon biznis omwen kap ba 10 moun travay pandansetan ke nèg sa yo ap fè pèp ayisyen danse yo pran nou pou makak pandansetan yo pa kreye kenn antrepriz pou ba pitit pèp ayisyen travay. Le jou nap fè peyi yon atis pou jwe pwogram nan peyi dayiti fòk ou gen yon biznis o mwen wap ba 20 moun travay oubyen 30 moun travay nou pa kap ranmase kòb pèp la. Pou n al fè biznis aletranje. Kisa nou kreye an Ayiti? Depi m piti, m tande gen yon dyaz ki rele Tropicana. Depi m piti, m ap tande yon dyaz ki rele Septentrional. Men kisa nèg sa yo kreye? Yo pa kreye okenn lekòl mizik. Ki pepinyè nèg sa yo fè? Maestro Aly, jodi a m ap pale avè w. Ki pepinye ou fè pou tande yon jèn atis se maestro Aly k fèl? Ki jèn atis ou tande se Gazzman Couleur ki fèl? Ki jèn atis ou tande se maestro Richie ki fèl? Non, nèg sa yo ap chèche moun ki tou bon pou yo pran, nèg sa yo pa fè pepinyè. Pou dat wap tande Gazman koule eske nou tande yon ti jèn li fè li pran li mete nan dyaz la pou lèl pa kapab pou ki ranplasel depi sou tan galile map tande nèg sa yo jiska prezan se yo ki la pandan se tan gen ti jèn ki pi fò ke nèg sa yo ki travay pi plis ke nèg sa yo men ki pepinye yo kreye mèt. Nou tout ta vle pou peyi Dayiti devlope. Ki sa ki devlòpman yon peyi? E pa sèl leta ki pral devlope peyi an. Devlòpman pral sòti depi sou mwen rive sou ou menm. Devlòpman yon peyi pa yon jwèt. Gen moun ki tande pou tande. Men yo pa konprann. Sa vle di, lavi a se bon sans li ye. Devlòpman yon peyi, li kòmanse depi sou mwen, pou rive sou ou. Le jou n ap fè peyi, atis ayisyen nou yo, leta ap ba yo tè, Pou fè kay pou fè biznis. Pou pitit pèp la ka jwenn yon bagay tou. Nou pa ka ap senpleman n ap fè pitit pèp la danse tankou se moun fou. Nou pa panse ke si nou te kreye antrepriz pou pitit pèp la te travay nou t ap fè plis kòb? Gen moun ki bezwen wè Maestro Richie anfas li poko ka wè l. Se sèl nan televizyon u wèl. Paske pwogram nèg sa yo tèlman fèt chè, ou pa ka jwenn mwayen an pou al gade Reginald Cangé. Pou al gade Maestro a li k ap jwe. Men si nou te kreye 2 antrepriz, m panse ke jèn sa ta ap jwenn lajan pou y al gade w. Lè wap jwe program ou tap fè plis kòb mèt le jou nap fè peyi m di leta ap ba atis ayisyen yo tè pou yo bati 2 gwo antrepriz pou pitit pèp la travay konbyen atis ayisyen nou konnen ki kreye yon antrepriz kap ba 20 ou 30 moun travay. Nap ranmase kòb pèp la, al mete nan bank aletranje, lè w gade yon atis tankou Tony Mix kap ranmase lajan, kap ranmase lajan pèp la, men kisa l fè ak kòb sa yo? Yay anrichi lòt peyi ak lajan sa yo, al kreye biznis Sendomeng, al fè biznis Etazini, pou n avanse pi plis. Gen anpil legliz nan peyi Dayiti. M pa bezwen site non yo. Konbyen legliz ou konnen ki gen yon lekòl pwofesyonèl anndan l pandan n ap ranmase kòb pèp la pou pitit pèp la aprann yon bagay pwofesyonèl? Lejou n ap fè peyi pou yon legliz foksyone nan peyi a, Fok legliz sa gen yon lekol profesyonel andanl m panse ke legliz sa tap rantre plis kob tap gen plis jèn kap travay tap gen plis jèn kap aprann metye m panse ke jou dimanch yo nou tap rantre plis kob konbyen legliz ou konnen ki gen yon lekol profesyonel andanl le jou nap fè peyi pou yon legliz foksyone wap gen yon lekol profesyonel la. Pou itil pitit pèp la. Pèp ayisyen kale je nou. Se pou sa prezidan jojo mouri se pou noui mouri se pou nou ka kite egare nou pa kap kite moun pyetine nou konsa gen de seri bagay fò nou pa pran nan manmoun onkò jodi a li jou pou nou kale zye nou. Gen bagay nou te konn pran nan man moun, alèkile pou nou pa pran nan man moun ankò. Anvan nèg la pale, li di w Ayiti pa itil li anyen. Men ki sa w itil Ayiti ou menm? Èske w tèmine lekòl ou? Èske ou aprann metye? Ki sa w ap fè nan vi a menm? Ou pa ka chita la, chak jou, w ap leve a dizè, a midi. A dezè wi m konnen gen nèg ki leve a dezè nan kabann k ap tann lamann tonbe ki gen espwa moun aletranje pandansetan nèg la pa itil tèt li anyen anyen li pa itil tèt li kounye a w ap vin kanpe w ap vin di ayiti pa itil ou anyen Moun ki pou kanpe di Ayiti pa itil yo anyen an, e pa yo k pale de bagay konsa. E pa Ayiti k pa itil ou anyen, se ou k pa itil tèt ou anyen. Fò w fon w bagay gason. Gen moun ki panse ke fò w fini lekòl, fò w fè kanmpis pou yo viv. Non! Moun nan k ap pouse bouwèt nan lari a, ou pa moun pase l non gason. Eske w te konnen yon bouretye fè plis kòb le mwa pase yon doktè k ap travay nan lopital leta? Yon taksi moto fè plis kòb le mwa pase yon doktè k ap travay nan lopital leta, eske w te konnen sa tonton? Nou toujou ap inyore sa k bon an Ayiti paske nou gen yon sans ipokrizi lakay nou, jodi a li jou pou nou etire bagay sa nan. Nan kran nou. Moun nan kanpe, li di li tèmine lekòl, li fè fakilte, li pa pwè li vann nan mache. Pou kondisip li pa wè l. Eske lè manman ou malad? Eske lè papa ou malad? Eske lè pitit ou malad? Eske lè mari ou malad? Se kondisip sa ki ba w kòb pou al lopital avèk li? Eske ou rejwenn mwen? Jodi a li jou pou pa viv pou moun. Paske lè w gen yon pwoblèm, se pwoblèm ou li ye. Lè w grangou, se ou k konnen sa. Èske lè w grangou, ou rete lakay ou, ou jwenn moun ki pote yon sak diri ba ou? Èske w rete lakay ou, ou jwenn yon moun ki pote yon galon lwil ba ou? Èske se pa ou k al degaje w nan lari an kon mèt Janjak pou w itil tèt ou? Fò w pa viv pou lasosyete. Sosyete egzije w, men yo p ap ede w. Yo toujou prè pou ba w konsèy. Men poukisa yo pa di ba yo ede w tou? Paske m konn on pakèt ti jèn ki gen talan nan peyi an, lè w gade fotograf yo, videyo mekè yo, rapè yo, chantè yo, gen on pakèt ti jèn ki pi fò ke Woodzy Woodboy. Atè an la. Gen on pakèt ti jèn ki pi fò ke Maestro Richie. Ah yon bagay ou pa te panse, gen nèg ki pi fò atè a la ki pa gen kò pou yo evolye. Ok, anleka, lè w gade Tony Mix k ap fè lajan, y ap pete chawa, men gen kote rive, pete chaway la la, se pou anndan chanm lan, pete chaway la pa pou lari a. Lè w gade yon nèg. Tankou BIC, tankou Kalib. Lè wap tande nèg sa yo, humm, ou di gen bahay, nèg sa yo gen bagay nan man yo. Pa yon ane, konbyen fwa BIC jwe? Konbyen fwa Tony Mix jwe? Se tout sa ki bo yo nan peyi an, nou inyore yo. Pou sa k pa bon, se tankou m te ka di w, tout lòt nasyon mache sou de pye, nou menm nou mache sou tèt. Tout sa ki bon yo an Ayiti, nou inyore yo. Nou di nou p ap fè sa pou lasosyete pa kritike w. Jodi a, m ap fè w konnen, nou bezwen yon Ayiti ansyen. Lontan, lè peyizan fin keyi kafe, le apre midi gen kenenpòt 7 sak kafe pou y rantre gason. Lakou a plen kakawo. Jodi a, m ap kanpe, m ap di viv peyizan! Se tan lontan nou bezwen nan peyi a, m bezwen pou nou refè Ayiti, rebati Ayiti. Nou pa ka kanpe ap gade konsa, blan dè zye, pou nou kanpe, pou nou wè Ayiti ap depafini konsa. Ti jèn yo vin pa respekte granmoun. Sak fè ti jèn yo pa respekte granmoun se le fè ke fòma granmoun yo se lik fòma ti jèn yo fòma ti jèn yo se lik fòma granmoun yo. Koman w pral konprann pou yon ti jèn pral respekte yon granmoun pandan se tan granmoun yo menm. yon moun 80 tan nan yon ti moun 16 an. Yon gran moun fi gen 60 an ya kon ti jèn ki gen 20 tan. Nèg yo kraze peyi a. Nèg ki aletranje yo kontribye nan kraze peyi a tou. Nèg la pote yon iPhone pou yon jèn ti fi ki ka gen 22 zan. Li bre tout fòm degren pou l fini ak karyera ti fi sa. Pandansetan, lè ti fi sa rantre lakay li avèk telefòn sa, Paran l pè mande l kote l jwenn telefòn nan paske paran demisyone. Lu panse ke timoun nan ka bat li. Konnya la, timoun yo pase pou granmoun yo. Granmoun yo pase pou timoun yo. Paran yo demisyone. Nou di nou bezwen yon lòt Ayiti. Pou nou refè peyi a, pou nou devlope peyi a nòmalman, gen anpil moun k ap mande pou Ayiti devlope, men yo pa konn sa sa vle di devlòpman. Devlòpman yon peyi, kòman l ye? Èske w ap asèpte pou retounen nan peyi w? Fò nou kraze anpil kay. Nan lari a pou nou ouvè wout yo, pou nou fè wout kat vra, pou nou fè bèl pon. Eske lè prezidan kap ay moute an la ap pral fè wout kat vra nan peyi an, eske wap dakò pou li kraze ti kay ou an pou peyi a devlope? Eske wap asèpte retounen andeyò? Pèp ayisyen nou gen pwoblèm ak andeyò lakay nou. Kote nou fèt? Nou tout di fò nou vin rete lavil. Ou te konn ap travay latè byen pwòp. Chak ane w ap rantre kòb lè w plante yanm lan, w ap rantre kòb lè w plante bannann nan. Kounye a la ou vin chita lavil, w ap bre pousyè. wap gade lòt moun kap fè efò e lè moun e lè lòt moun sa fè efò ou rayil ou kanpe pou tiyel pandan se tan ou te byen ap distro andeyò ou vin rete lavil ou pap regle anyen e se ane kap monte kòm ou ta vle pou peyi a pa fini an jèn gason an kounya l kanpe Li di l pap travay la tè. Sa di l pap travay la tè. Sa di y pap travay la tè. Nou vin sere lavi l. Nou vin pouse bourèt. Nou vin netwaye soulye pou moun. Pandansetan lè w te andeyò a ou t ap fè plis kòb. Pèp ayisyen ki sa nou konprann lè dominiken an kanpe, li di Haitiano el diabo? Ki sa w konprann nan mo sa? Se paske ke lè yo wè u vire ayisyen an fas sa, lu vire l, li retounen l, li wè l pa ka konprann ayisyen an. Èske w te konnen bro, pi fò moun ki mouri an Ayiti se ayisyen ki touye yo. E se dè bon moun ki mouri. Se sa k fè gen yon pwovèb granmoun ki di konsa bon pa janm dire. Lè w twò bon moun nan peyi sa, ou p ap dire tonton. Paske zanj pa ka viv devan dyab, ou oblije mete w dyab menm jan ak Ayisyen pou w viv avè l. Èske w te konnen ou ka fin fè byen pou yon moun, byen sa ou fè an ka koz lanmò w? Nèg la ka wè ou te twò sal, yon ti nèg tèt grenn tankou w, pou w ta vin fè byen pou li. Y ap touye w! Èske w te konnen gen yon pakèt moun ki aletranje, ki ba moun jere kay pou yo an Ayiti la. Ki mouri? Kòman yo fè mouri ou konnen? Se menm moun sa ou bay jere kay la pou ou an, li vin wè kay la twò bèl, li touye ou pou l pran kay la. Se sa k fè gen yon pakèt moun ki aletranje ki di yo pap fè byen an Ayiti. Yo pap gen byen yo pou yo kite pou yo kite byen sa nan men fanmi yo. Pou yo kite byen sa nan men yon zanmi yo. Gon lè k pral rive lè w kite byen sa nan man moun nan, y ap touye w pou l pran kay la. E sa k fè gon pakèt moun ki di yo pa fè byen an Ayiti. Èske w retwouve mèt? Imajine w gon pakèt moun ki nan peyi etranje, ki di yo p ap voye kòb ba Ayisyen, paske gen moun, yo voye kòb la ba li, te pou l kreye yon biznis, pou l fè yon bagay, pou l priye pou ou. Li pran menm kòb sa w voye ba li an, y al fè majik avè l pou l detwi w. Pou l fè w, pou l fè ou wè sèl li. Pandan se tan w gen anpil fanmiy sou kont ou. Se la le pwoblèm. Lè n ap fè peyi, n ap etire tout vye sistèm sa yo nan kràn nou. Ou pa wè, ou te mèt bon moun, Ayisyen an pa fè w konfyans. Li pran nou tout pou mim. Paske, lè chat wè dlo. Chat boule nan dlo cho, men lè l wè dlo frèt li pè. Li pè! Paseke nou menm Ayisyen, sistèm sa nou genyen anndan nou an, anndan kran nou an, li pa bon. Jodi a li jou pou nou chanje sistèm sa. W ap ri avè m, men kè w pa kontan. Kòman w ta vle pou nou gen yon peyi? Pou nou gen yon lòt peyi, yon pi bèl peyi, se fò chanje, fò m chanje, fò misye chanje, fò nèg sa w ap gade an fas la chanje. Si m chanje, ou pa janm chanje, peyi a p ap ka chanje. Nou panse se leta senpleman, nou panse se leta senpleman k ap ka chanje peyi an. Se mwen, se ou, se nèg sa ki agoch la, se nèg sa ki anfas mwen an, se nou pou mete tèt ansanm pou nou chanje peyi an. An Ayiti kounye a la, bagay granmoun ou pat konn viv lontan, se li wap viv kòm jèn. Pou w oblije ay lakay yon ougan. pou achte yon zonbi oubyen pou achte yon baka pou mete nan ti biznis lan mwen di sètase m pa nan bagay konsa paske m pa leve nan bagay konsa jodi a li jou pou nou di sètase m pa ka fè yon ti biznis m ap distrè m m oblije pou mwen achte yon zonbi kote m ap pral. Rent anfoudraye tèt mwen nan bagay achte zonbi sòf machon baka m mete nan biznis lan pou lòt vwazin nan pa rale kòb mwen. Ki koze sa? Kote bagay sa prale? Ou gon metye la sòf fotograf oubyen videyografi? Why de vès sa wap fè a fò mete sou ou pou ayisyen pa touye w pandan setan why aprann metye ou pèdi dal tan. Mwen menm mwen t yon nèg lè m tap fè filo ki konn mache nan tout lari a pye lè m pa gen kòb kamyonèt m oblije pran l a pye paske m gon rèv kou w fini lekòl ou nèg la di monchè pita vwazin nan sesi pita vwazin nan sela ban m touye l men èske w konnen pase m lè m te konn ap pral benyen nan dlo gran dlo a senkè di maten. Lè manman m fon ti manje pou mwen, menm manje m pa ka manje l, pou m pran wout l ap may lekòl. Lè sa m te andeyò, men kou m grandi. Ou wè pou touye m, m pa ka pran dizan pou m konstri yon kay. Nan yon sèl jou ou vle kraze kay la, Letènèl dèzame p ap asèpte bagay sa. Dye damou, Dye fidèl la pap asèpte bagay sa. Bondye di malè yon moun ki tiye yon moun. Èske w kreye moun pou w ap tiye moun nan? Se sèl Bondye ki gen dwa pou tiye moun paske se li kreye moun. Le jou n ap fè peyi, fò nou retire ipokrit sa yo lakay nou. Le jou n ap fè peyi. Tout wougan ki nan peyi an, nap ba yo yon kat nòmal, nap ba yo yon kat menm. Lè w rive yon kote pou w prezante w kòm yon wougan, lè yon malfetè, Ayiti yon moun lakay ou, depi moun nan pa ino, depi moun nan inosan l pa dwe mouri. M pa gen pwoblèm ake moun kap rantre nan sak pa regade yo. Men depi son moun ki inosan, li pa dwe mouri. Se sak fè nèg yo dyabolize sak rele vodouyizan. Pandan se tan yon bon jan vodouyizan ou sipoze pu, menm jan Bondye te di ou sipoze gen yon madanm, yon mari. Ou pa sipoze gen plis fi. Ou sipoze son moun ki pirifye. Yo di lo se lavi, men so se lo pu. Fo andan w pu gason. Men, alèkile, Ayisyen, nou menm n ap viv pou lasosyete. Lejou n ap fè peyi pèp ayisyen, n ap ba pwofesè lekòl nou yo anpil valè, anpil enpòtans. Lotrejou, mwen kwaze ak yon pwofesè lekòl, kote ke nèg la pa ka jwenn kòb kamyonèt pou y al fè kou. Nèg la pa ka mete yon bon soulye nan pye y. Nèg la pa ka achte yon bon dewodoran jilèt pou y pase anba bra l. Li pa ka achte yon bon pafen 500 goud pou y mete sou li. Distans li rive nan lekòl la, nèg la santi fò pase pase bouk kabrit. Kòman w ka konprann sa? Hein? Elèv lekòl vin pa respekte pwofesè yo paske nou menm leta nou pa ankadre pwofesè yo. Pa gen peyi san edikasyon tonton Tout peyi ou wè kap mache atyèlman la yo edikasyon prime pou yo Kòman w ka konprann pandan elèv la ap manje yon pate kòde yap di pwofesè a eske ou pap pran bout Kote respè a pwofesè a ye la. Le jou nap fè peyi pèp ayisyen polisye nou yo fò nou respekte yo fò nou ba yo tout valè ke yo merite eske ou konnen lè ou menm wap dòmi se lè sa polisye a nan lari ap fè patwouj yap baw sekirite pandan se tan nou pèp ayisyen nou pa konn valè yo yo di se lè pa bon pa la Pou konnen enpòtan sa pa bon. Fò nou valorize polisye yo, fò nou ba yo tout valè ke yo merite. Le jou n ap fè peyi, pèp ayisyen, n ap fè yon vilaj ki rele site kòmandan pou chèf yo. Ou pa ka di ou chèf, ou rete menm kota ak bandi. Kote fanmi ou rete se la bandi rete Kote madanm ou rete se la bandi rete Kote manman ou papa ou rete se la bandi rete Men le jou nap fè peyi nap fè yon vilaj ki rele site kòmandan Andan vilaj sa ap gen yon lekòl pwofesyonèl Yon legliz Yon teren baskèt Yon teren foutbòl yon sal sinema, yon lekòl pwofesyonèl. Anndan vilaj sa a ap gen yon yon komisarya pou pwoteje pitit kòmandan yo pou lè y ale nan patwouj, pou kè yo pap sote. Pèp ayisyen li jou pou nou pran konsyans de eta nou wi paske m wè menm manje nou pa ka manje nan peyi dayiti mesye kisa ti pèp la gen ake nou kisa ti pèp la gen ake nou ou nou peyi an dlo andan lakay ou pwòp kou pran lari a ou sal kou penti dan. Mesye kisa pèp la fè nou jodia li jou pou nou di ase paske la faim ap tiye nou ou gen metye ou fini lekòl ou paka viv ou oblije al pran bra sendomeng pou dominiken a imilye w pou dominiken a tiye w nou oblije pran lanmè pou nou pou n ale provo. Nou oblije pran lanmè pou nou pou n ale nan san pou n al mouri. Èske w te konnen gen yon pakèt dyaspora k ap viv aletranje? Èske w te konnen se gazon, se zèb, se kawòt? Se papa e nan ekeyi. Pandansetan, se de doktè, de pwofesyonèl, nèg ki fini lekòl a yo, nèg ki ta pou itil peyi a. Tout krèm peyi a fin mouri. Jenès la fin mouri. Twòp san koule nan peyi a. Papa Desalin di ase! Nou pa kab goumen antre nou. Fò ay abòne a chanèl ki rele KP Haïti se konsa chanèl la rele map pote bon mesaj pou ou paske ou se frèm nèg ki a goch la se frèm nèg ki a dwat la se frèm an nou mete tèt ansanm pou nou pou nou viv pou nou refè Haïti pou nou refè Haïti se tèt ansanm kap chanje peyi a e pa Bondye kap soti an pèsòn vin chanje peyi a Bondye ap pase pa yon moun Paske lè David te wa, lè l ta lè Bondye ta y la ka papa David, papa David te prezante l kenenpòt kat timoun. Men y di èske ou pa gon piti ou gen ou mete akote? Wi papa di wi. Papa di m gon ti piti k rele David pandan y al y voye chèche David nan.